Gon laviwonn dede kap fèt nan plèn nan la a zanmi tande byen yè lapolis monte nèt li lavwa pou lal frape bal ak nèg viv ansanm yo nèg Jeff kanaran lanmò san jou chen mechan lapolis rive li lavwa jodi a la a zanmi mwen aprann nèg viv ansanm yo desann sat ankò Tande nou jedi 21 me, yè 20 an nèg yo monte lapolis monte al pete bal, jodi a zanmi pou nèg yo sot anlè, nèg yo desann sat. M pa konn sa kap, e kòmsi son son bagay Tom and Jerry, jodi a la m pral kouri dèyè w, demen vin kouri dèyè m. Si si nou si youn pa ka jwenn lòt, an tann nou nan gwo pako Nicolin anlè a, al pete bal nou. Men sa nap fè a la lèd. Kòman jodi a la, lapolis pat sipoze kite espas la? Yè nèg yo, pa ti kout bal ki pa pete yè. Pou jodi a ou aprann tout nèg yo nèt dèyè moto pil nèg ap pase desann sat ankò. A zanmi. Mwen mezanmi mwen m toujou ap mande kòman moun boulva 15 oktòb yo. Eske yo eske son katouch la rive nan zòrèy ay mwen nan ling pi ba la kolon blan m te fon ti tan la zanmi nou te fon ti tan la ling sa bon m pa konn eske yo ranje wout la moun ki konn ap soti kazo pou ale klèsin nan ling bò baz bib nan ling boulva 15 oktòb sa bon m swete moun sa yo pa gan yen ti kote trankil wi. Ti kote trankil lè ou rive nan ligne kazo blocus la rèd ou pral bon repo gen moun ki konn remonte remonte pa clèsin pou al pase but bwaye pou yo vin tonbe nan dos ojebank lan wi zanmi kwadèmisyon pou yo wè si yo ta goumen kont blocus la si epa sa yo tou monte fleuryo pou al pase anndan santo sa pa ti koze non donk pou lapolis kounya la mwen mande kote yo ye jodi a. pou nèg lanmò sanjou, nèg Jeff kanaran, nèg chen mechan pou tande nèg yo desann sap. E nèg sa yo menm kilè yap fè lapè? Haiti a site solèy menm nan di se son gè laplèn site solèy. Ong esa n bezwen. A di bagay sa pap janm fini. E site solèy zanmi ap goumen depi sou Aristide. Li te fon ti poze men site solèy ap batay lontan. M gen presyon e premye kote wi zanmi k bay kok gang wi nan peyi a gwo gang wi site soley wi yo te vin fon poze men site soley ap goumen lontan donk se avè yo chen mechan vle bagay a komin site soley chen mechan leve gè a wouuyy bagay la bagay la rèd zanmi bagay la rèd. N ap gen pou nou ale sou Channmas la pou nou tande Mateni, n ap gen pou nou ale nan Dèlma 75, ou menm ki gen lontan w pa wè anlè a, Liy 75 la nou pral fè ti mache, nou pral prezante w, n ap montre w tout bagay. An n fin tande Mateni.
Fòk Alis, fòk Alix kite tèt la pou Mathieu pou ke peyi a do tèt Dodo a Biseval. Men sepandan, gon bagay k ap manniganse la a, fòk nou di l avèk pèp ayisyen. A wi, sila yo ki anba jaden, tande! Ouvri zòrèy nou. Gon konsèy dè minis ki prevwa fèt la a pou yo dezinye yon ministre demisyonè a wi pou ki ranplase Alix Devizeme kòm premye minis ayy kòm premye minis ayy sa pap pase. La kominote entènasyonal, La kominote entènasyonal, spesyalman caricom, ou konsyan ke Alix dwe kite tèt peyi a, a wi, le 7 jwen paske manda l fini e l pa akonpli misyon li. Mentnan Ayiti bezwen yon bwa misye pa l, yon prezidan o nivo de la kou de kasasyon, epi yon premye minis atravè tout sektè de fason konfondi, e yon premye minis ki konprann fòk li rezoud pwoblèm ensekirite a. Fòk Kafou gen sekirite. Ah wi! Fòk ni gran nò ni gran sid debloke! Se sa nou bezwen! Nou pa bezwen anyen ankò non! Otomatikman gen sekirite, vi ap retounen! Otomatikman gen sekirite, machann sara yo ap ka desann pran de bosal! Otomatikman gen sekirite, tout malere ap ka fonksyone! Pèp ayisyen mande yon sèl bagay mezanmi, sekirite! Sekirite! Donk, m panse ke. Mesye dam ki pral ranplase tèt leta a gon bagay pou yo fè kounya. Nou wè valè plenyen n ap mande plenyen pandan dèzane n ap mande sekirite enben prezidan k ap vin la a, premye minis k ap vin la a fè sakrifis, ann fè gwo sakrifis pou peyi a pou n wè kòman nou kapab gen kontwòl tout komisarya k pèdi yo pa egzanp Sen Chal gon komisarya ki pèdi pa egzanp Gèt Kòt li pèdi ann pran ann pran toujou yo pèdi tèritwa pèdi Lawobè a gang Kafou gang agoch gang adwat. Gang devan, gang dèyè! Hey! Pou Alix kanpe ni gen sekirite nan peyi a. Nou bay misye bwa, misye bwa kle dlo. Alix son fou li ye. Mentnan, gon nesesite pou ke nou gen 2 pèsòn, 2 pèsòn ki gen lanmou pou peyi a, ki son nasyonalist, ki konprann. Fòk jounalis nou yo sikile nan tout peyi a. E nou pèdi twòp jounalis. Gade sa Alix fè la 18 me la. Alix al fè yon fo fim nan palè. Hein! Menm elikoptè Alix pa pran pou l ale Akayè. La cité du drapeau! Se la drapeau peyi a te koud, se la fèt drapeau toujou fèt. Kòman w fè pou Alix al nan palè, al fè yon diskou tradisyonèl, ki pa diskou sistematik. Mentnan, n ap di blan an, sispann pran magouyè nan tèt leta peyi a paske se ou k ap mete yo, yo pot pouvwa ba ou, men kounye a men pouvwa w nan men nou toujou, ann chwazi de moun serye. La cour de cassation, a wi! La Cour de cassation, tradisyonèlman palan, lòske Ayiti twouve l nan sitiyasyon desepsyonèl ozyeu du mond nan kad kesyon logmantasyon de lensekirite, se Cour de cassation tou itilize. Ann pran egzanp de Madam Esther Pascal Trouillot. Note sa, tradisyonèlman palan, se toujou yon prezidan k ap soti anndan Cour de cassation, li plis ke 5 an toujou wi, li plis ke 5 an.

Bon nan peyi a sa wap viv. Men kounya nou gon pouvwa monocefal ki te sou Ariel Henry, men kounya nou toujou gon moun yon pouvwa monocefal ankò ki sou menm rejim Ariel la, ki gen yon Alexis Théophile Zé men ki paka bay rezilta. Kounya si nou pran yon prezidan nan kou de kasasyon, ke l te yon majistra, nou konnen ki pi ansyen anndan kou de kasasyon, epi nou pran yon premye minis ki nan peyi a, ki konprann nesesite fòk sekirite retounen, m ba w garanti n ap jwenn rezilta, paske Ayiti se yon pouvwa bisefal ki toujou rezoud pwoblèm sa a. Nou konnen l pa senp deja. Mentnan. Nou estime, nou espere Alix Didier Fils-Aimé 7 Juin li pa la. E li pa la tou, 2 moun k ap vini yo, fòk yo gon sansibilite popilè. Jodi a mesye, nou pa ka pale de ekonomi an Ayiti. Nou pa ka pale de ekonomi an Ayiti. Sèt kesyon de lekonomi an Ayiti, sèt yon kesyon nil. Sa pa egziste ankò. Kòman dyalòg yo pral fèt e pou n twouve yon konsansis apre depa Alix 7 Juin k ap vini la? Se pa sèlman entènasyonal la non. Gon nesesite fòk aktè ki o nivo de la klas politik la yo pran yo pran plis de konsyans. Aktè ki o nivo de la klas ekonomik pran plis de konsyans paske gon nesesite fòk sekirite retounen. E pou sekirite retounen fò yo tene fò yo teni kont ke de erè yo a wi fò yo teni kont de erè yo pou yo mande pèp la padon. Padon pèp ayisyen nou konsyan nou vòlè, nou konsyan nou kriminèl, nou konsyan nou bay nou gang nan peyi a vre. Nou konsyan nou mete nou imoralize peyi a. Nou konsyan nou nou privatize tout enstitisyon etatik yo. Nou konsyan ke nou bloke gran nò ni gran sid paske se nou k t ap gouvènen pandan depi apre 86. Mentnan padon. Ok nou mande padon, n ap ekate tout enterè pèsonèl, mentnan n ap priyorize enterè kolektif. Apati de la a, nou pral gen yon leta ki fò. E lè w gen yon leta ki fò, lè sa a ap gen sekirite. Sekirite alimantè, sekirite sanitè, sekirite nan tout konpatiman. Se sa nou bezwen an Ayiti. Mèsi pou kesyon sa. Bon Jean Charles, tande byen! Depi se moun ki ta voye yon chwal bon yo fin bay chwal sa son bagay fok nou siprime ou menm pou kafon siprimel Desalin di li pat gon sèl pitit li menm Moyiz Jan Chal sèlman ki pitit Desalin epil gon pati ki rele pati pa pitit Desalin e kiyès ki reyisi tèt li sèlman sèl Moyiz Jan Chal bon Desalin se pè de la patri se yon nèg ki te mete nou ki fè nou ki fè lode de nou menm dan le mond e pou Moyiz Jan Chwal ki di Moyiz Jan Chal mentnan chwazi vann yon peyi.

Men moun Petyonvil yo lach anpil. Yo te souye tòde zòrèy misye, tòde gòje l, tòde tèt li, vire tèt li dèyè, vire fas li dèyè l. Paske ou konn poukisa? Eleman sa tou a pran Janchal. Mezanmi, bon, bon, bon, kote l pase li di w jòl sa la? Monchè, èske, kote l pase? Hein! Jodi a, nou gen de jenn gason, jenn fi konsekan an Ayiti ki di fòk sekirite retounen. Nou pa bezwen moun tradisyonèl nan lit la. Ah wi! Nou pa bezwen lidè tradisyonèl nan lit la. Nous avons besoin une nouvelle tête à travers une nouvelle classe politique, économique nan tout konpatiman. Se sa lide laprès. Zanmi entènot, zanmi lizaj, bonjou, nou di bonswa e tou depan de lè wap gen chans pou swiv videyo sa e nou salye ankò tout abòne e lizaj yo ki tout te An Ayiti e nan Repiblik Dominikèn kote Etazini nou salye w la nou nan kafou 75 kote ke e tout moun ka wè ke nou devan lise Orasiyis men se la nou ye ke nou ap fè w viv e figi larya kòman sa ye. e nou salye ou menm dyaspora nou konnen ki toujou la pou ke nou rann e medya sa egziste ki se lizaj la lakay. Jodi a nou pote pou ou lari a e nou konnen nan moman la e genyen elèv nevyèm ane e nou konnen ki nan e preparasyon e egzamen fen dane yo genyen e bakaloreya tou nou ta di sa mentenan nou konnen ki rele ns 4 antouka elèv yo ap prepare yo vreman pou ke yo ale nan bakaloreya pou ke yo resevwa dènye papye pou ke yo antre lan inivèsite antouka e nou leve nan yon pòtoprens nou ka di ki ankò sa fè plizyè semèn Kè pòtoprens lan plizimen koul poukisa paske kout bal pa vrèman vrèman vrèman twò tire men tanka pou plèn nan li menm vrèman nan plèn nan e bagay yo pa fin twò woz andedan plèn nan zòn fouji zòn e tè nwa divivye e tandot lòt katye ankò moun yo pa vrèman moun yo pa. E vreman nan asyèt yo paske yo pa alèz se lin de rezon ke nou menm nan platfòm sa ki se lizaj lakay nou toujou pwone yon lapè nou pwone yon lapè pou ke popilasyon an retounen al viv lakay li paske zanmi entènot zanmi lizaj map di nou yon bagay petèt m ka toujou ap pote videyo ba nou pou nou gade men lè ke mwen ale o nivo de 3 mè. Lèm desann o nivo de 3 mè map gade manman pitit papa pitit map gade jèn ti fi e li di wi li vrèman di vrèman vrèman li vrèman di paske se pa Se pa la vi moun, moun pa, la vi moun pa rezime konsa. La vi moun pa rezime konsa. Zanmi entènot, la vi moun pa rezime konsa vreman. Wap gade moun yo, wè map mache la, zanmi entènot, nan sole. Men, m konnen m nan sole la, m pral lakay mwen, oubyen m pral nan studio m, oubyen m pral an kote. Ou imajine w moun nan li menm li moun nan li menm li nan solèy la li parèt enpe laad pou l t ka rete nan solèy la pèmanan paske li pa gen lechwa li pa gen lechwa l oblije li pa gen lechwa l oblije nan nan solèy la se la li rete se la. E bandi oblije l rete solèy la pike vrèman e se si l pa konn kilè l ap kite solèy se lin dè rezon nou menm e nou mande avèk leta santral ki gen nan tèt li Alix Dizefizeme nou konnen ki se premye minis se li menm ki gen tout bagèt peyi a nan men l pou ke li. e aranje l pou l fè kòman l ka jwenn yon solisyon pou mete peyi a nan yon linye, nan yon liy pou ke moun yo retounen lakay pou moun tè nwa. Paske moun nan t ap viv lakay li, li te mèt t ap viv nan yon sèl ti chanm kay, men l alèz. Tankou lè w, lè w pa egzanp ou travèse, ou pase Solino, ou antre nan. Nan Nazon, ou pase nan Riyèl Silvi a, ou pase nan zòn Dèlma 24 yo, pou wè kay moun yo dekloure, dekoud. Epi ou fon koudèy, lè w travèse nan kan Dèlma 31, ou wè moun yo anpile. Ou ale nan. Kan e ansyen kan ki lan Delma 33 ki e nou konnen ki te espas kote ke ki te genyen e Medsen San Fontyè nou ka di sa. Antouka nou wè moun yo anpile pa kont yo kite lakay yo kote moun yo tap viv e ou ka di moun nan pat alèz ou pa ka di li pat alèz paske se te lakay li. Li te mèt se te lan yon galeri li te konn dòmi. men li pa gen moun lap tann petèt moun nan nan kan tout vye bagay ap pase tout sa ou konnen ki pa genyen sans ap pase men li oblije reziyel paske li pa lakay li antouka zanmi entènot zanmi lizaj nou diw ke e nou mande avèk moun ki la pou sa kit se ministè enteryè minis afè sosyal ministè sante ministè MMMMS. GRS nou di bwat de direksyon yo, MTPTC, nou tout mesye dam nou la pou nou pase moun pa viv konsa nap pale de edikasyon nasyonal petèt ki la FNE mezanmi fon jan pou nou gade kòman kòman nou ka retire nap di chèf de lapolis tout moun nou konsène paske nou nan nou nan venteyinyèm syèk mezanmi nou nan syèk kote ke kounya la. Se kesyon de se entèlijans atifisyèl moun ap eseye kreye mezanmi nou paka kite yon pèp ap viv en mwen sonje yon lè te gen yon jounalis fransè ki te di ayiti la repiblik somalyèn gen anpil moun petèt nou sonje yon lè ki te vrèman fache menm mwen menm tou m pat dakò men petèt m gen lè potko gen dimansyon Te konprann ki sa e jounalis fransè a te di paske nou preske rive nan lign sa paske m sonje a lepok 94 93 95 yo e avan sa somali se yo menm ki te egzanp la tchetcheni la somali ki te toujou gen gè kout bal ap tire moun ap tue moun anfen kont nou vreman pa konnen e poukisa. Kout bal sa yo tap tire paske nou stil toujou men peyi sa yo menm dèfwa yo konn kisa yo tap tire kout bal yo paske yo chanje fizi yo depol se sam vle moun konprann yo chanje fizi yo depol paske kounya la pa vrèman genyen kout bal kap tire pou gran mesi wadèvè kote ou tande kout bal aletranje kap tire gon rezon ou genlè poko an mezi pou konprann pou ki rezon kout bal men isi kout bal kap tire yo se kout bal pou fè gran nèg plezi ok pou fè gringoun pè paske m pral di nou yon bagay ki fò. An nou gade gran sud la bloke la gran sud la bloke men wè moun yo ap fè anpil entèvansyon pou yo debloke gran sud la men kounya la ann al gade kisak dèyè gran sud la k fè l bloke se pou nèg isi pase nan bato se pou nèg isi fè elikoptè yo travèse se pou nèg isi fè si se pou nèg isi fè vwayaj an avyon yo taksi avyon sa vle di nèg ap fè plis kòb Men afè plis lajan nan bato, menm lè lè moun nan pral travèse nan gran sid la ki pral okay, pral jakmèl, pral jeremi, ou ka ale gratis, men andedan gratis la gade valè kòb yap pote machandis ki pou travèse. Sa vle di si pou gen dezantanm 2 moun nan peyi sa, m panse ke e si se pou li e gran sid la mèt bloke jiska nouvèl òd. Antouka e nou panse ke nou menm nou pa genyen mo. Nou pa gen pawòl a di e de sa e pa nou menm kap vin nou pa gen pou nou eksplike moun anyen nou pa vin pou nou e montre moun kisa k gen paske tout moun granmoun tout Li pa posib!
An 97 yo vann tout sa nou gen kòm byen, kòm richès sou sòl yo avèk sektè prive a. Yo fèmen tout bwat sa yo voye dè santèn, dè milye de moun an chomaj. e al achte Sendomeng pou fè miz an sak an Ayiti. Nou menm, yn fwa nou rive nan pouvwa, nap reprann tout bagay sa yo pou kreye dè milyon danplwa, dè santèn danplwa pou pwòp popilasyon an. Eske nou kapab? Wi nou kapab! Eske nap kapab? Wi nap kapab! Enben si nou kapab, an nou di, Viv Ayiti! Viv Ayiti! Viv PVD! Viv PVD! Viv Anperè Janjak Desalin! Viv Anperè! Nou se PVD! Nou se PVD! An nou fò ankò, Viv Ayiti! Viv Anperè Desalin!

Tout pèp nan lemonn ki kwè nan libète, ki kwè nan dinite, nan otodèteminasyon ou ka reklame w de Desalin. Nou menm nan PVD, sa k ap pase Ayiti la a, èske se pou sa Desalin te batay? M pa kwè. Pèp la ap travèse yon dezè, m pa konn ki lè l ap fin travèse l. L ap kouri pasi pala, chanje katye, ensekirite, ni anba tant, li toupatou. Pa gon moun ki lan vye men ki bay sekou. Okontrè, moun ki gen mwayen, ki gen mezon yo, yo pwofite de kalamite pèp la pou y ap moute lwaye sou yo. Èske sa posib? Li pa bon. Moun sa yo, sa y ap fè a pa bon. Ebyen, nou menm sa fè nan Pati Vizyon Desalin, nou gen 6 pwen, 6 aks nan pwogram nou pou wè kòman nou ka refonde peyi sa a. 1, Kòm m sot di l talè a, n ap wè kòman. Nou kapab retounen avèk souvrènte nasyonal nou. Eske l posib pou se loksidan k ap chache chèf polis pou nou? Se loksidan k ap chwazi chèf militè pou nou? Se loksidan k ap finanse eleksyon pou nou? Li pa posib. Pèp la si nou dakò bagay sa a. Men pati vizyon sa li yn fwa ke li vin nan pouvwa eske nou paka fè sa a? Eske nap kapab? Ebyen fò nou kanpe pou nou rapatriye souvrènte nasyonal nou. Li pa posib. Pè fondatè a tap pale de jistis sosyal. Sa pa janm fèt. Gon jistis pou mesye Wobè, gon jistis pou ti Jozèf. Disparite a li twò gran nan sosyete sa a. Ebyen une fwa pati vision d'Haiti rive nan pouvwa nap chanje bagay sa eske nou kapab eske nou kapab bravo pèp pam nan nap pale de production nationale gen dlo gen tè epoutan yo seman pa vle nou produit Gen de lè se dlo a vin kraze danre yo. Gen de lè se tè sèch la. Kounye a se bandi k ap kraze danre nou yo. E lè nou pale de pwodiksyon nasyonal, m ap pale de sa nou rele diri, patat, bwa nan. Kote kote atizan yo? Kote kòdonye yo? Kote koutiryè yo? Kote lapèch? Ebyen, in fwa pati Vilsarin rive nan pouvwa, bagay sa yo pral korije in fwa pou tou. Èske nou kapab fè pwen an? Kote nou pvdis yo. Jounen jodi a nou preske pèdi repè nou. On pèp san fòlklò li pa yon pèp. Bliye sa. Fòk gon fòlklò. Fòk gon idantite. Ou wè moun y ap patriman nou yo. Y ap pyetine yo. Y ap bagay yo. Epa bagay sa yo n ap mete lòd nan dezòd. Eske nou kapab? Eske nap kapab? Se sèk bon. Senkyèm pwen nou genyen an, se repanse sistèm edikasyon. Paske lekòl ki la e pa lekòl pa nou li ye. Enben nou menm nan Vizyon Dayiti, nou fòk nou vle fòk gen yon plan nasyonal dedikasyon. Moun ki nan seksyon riral la, moun ki nan komin yo, moun nan ki lavil la, fòk gen menm plan, fòk tout moun gen menm chans pou yo rive nan lekòl yo. Eske nap kapab? Wi nap kapab. Eske nou kapab? Wi nou kapab. Bravo pèp pam nan. E an dènye lye.